Bonjou, bonswa kòman nou ye nan kay la Renel TV promo rive lakay ou Depi ou tande vwa sa ou deja konnen se Renel TV promo E mwen deja di ou byenveni nan emisyon sa Nan pwodiksyon sa osi Renel TV promo Renel TV promo ki se referans pou tout bezwen ou yo Li toujou di ou pa ezite kontakte l pou nenpòt sa ou ta bezwen fè Tastin Sinema ak foto, videyo, maryaj, kòm Mèt de seremoni kontakte Inèd TV Promo. Jodi a nou ansanm avèk yon envite, n ap di l Bonswa Marie Nadège Kinèl. Bonswa Inèd TV Promo. Bonswa tout moun k ap gade nou, k ap koute nou a lè sa.
Ok e ou menm kap koute nou di kote de kanada di kote de brezil di kote de etazini chili gen tout moun ki branche nou la e Marie Nadège Kenel èske ou kapab dim kòman santiw lòske ou te tande pou la premyè fwa pwodiksyon sa Genlè TV promo pa rapò de travay nap fè sou rezo sosyo an kisa ou konseye lòt jèn yo.
Bon mwen felisite production an pou tout sa ke lap fè e li pote konsèy pou tout jèn yo epi li ede yo avanse li montre yo fè tutoriel li montre yo fè casting li fè video li fè tout bagay yo li pale de groupe de relation epi Relasyon sosyal, nou pale de relasyon relijyez, nou pale de relasyon santimantal. Dakò, dakò.
Bon, mwen ta konseye tout jèn patisipe nan pwodiksyon an, abòne, like, e kòmante pou w ede pwodiksyon an avanse. E pandan w ap kòmante, w ap di sa w renmen, sa w pa renmen nan pwodiksyon an. Se sa nou ta konseye w paske se yon bon pwodiksyon. Si w, si w koute li, l ap bon pou w paske li gen anpil konsèy ki ap bon pou w ladan l. Nou di mèsi a Marie-Nadège Kinel ki bal pwend vi pal e li menm tou li envitew pou kapab fè pa 2 pwodiksyon an e ou pap regrèt. Jodi an e nou vin fè yon ti pale a pwopo de telefòn. Nou pote yon bon konsèy pou nou, se nou vle pale de telefòn. Telefòn, ki dega li fè, kòman moun yo itilize telefòn. Men, jis avan. Marie-Nadège Kinel, èske ou renmen itilize telefòn anpil?
Bon, se pa yon bagay mwen itilize anpil non. Sof ke telefòn nan se yon bezwen li ye. Mwen toujou itilize li, tankou lè m bezwen fè yon apèl. Lè m bezwen gade kèk ti nouvèl e de sa k ap pase isi e ayè, mwen toujou itilize l men se pa yon bagay mwen itilize nenpòt ki jan paske se yon bagay ki koze anpil pwoblèm ni nan fwaye ni nan kesyon amitye. Ok.
Nalèt se pa yon bagay li twò renmen itilize trè souvan. Telefòn, sa vle di si yon mwayen de kominikasyon, se yon bon bagay, ou kapab itilize l. Men sa depan de jan yo itilize telefòn lan sa koz dega pa vre? Wi sa depan de jan moun nan itilize l la. Sa depan de jan yo itilize l la. Si n ta va gade nan mond an jodi an nou wè genyen anpil anpil dega, anpil malè ki fèt, anpil malè ki plandye sou. Relasyon santimantal yo nan fwaye yo, andan legliz, patou e ayè, gen anpil e katastwòf dega ki pase nan mond lan. Bon, nou menm dirèkteman nou prezante devan ou jodi an pou nou kapab di ou fòk ou pridan, fòk ou evite parapò jan wap itilize telefòn. Jan ke Marnalez di l lan, telefòn kraze fwaye, li kraze relasyon, li kraze amitye, li kraze legliz. Se vre! Men, èske ou konn wè sa, Marnalez Kendel, lè moun nan legliz l ap itilize telefòn, pase ap preche, èske ou konn wè sa souvan? Di m non. Wi, souvan m wè sa, moun nan konn legliz, li ap chante, ou dimwens pastè a ap preche. Li toujou ap itilize telefòn nan. Dayè pastè a deja di depi legliz kòmanse, tout moun mete telefòn yo sou silans. Men sa konn tèlman, telefòn nan konn tèlman pote, pote moun nan ale, li bliye li pa fèmen'l epi pandan pastè a ap fè nenpòt bagay, ap preche ou dimwens ap chante, epi telefòn li sone, ou wè non li bese, li pran telefòn nan, sa son pwoblèm. Lè sa li distrè ou de sa w'ap, de sa w'ap tande a. Li distrè w, se pa bon ditou. Alò, nou tande pwen de vi pa Maria Deschinel, se pa bon ditou e nou menm nou konnen sa tou. Men dèfwa nou fè neglijans. Neglijans pa bon pou fèt. Yo toujou di tout neglijans se pèdi, tout neglijans se salòp, tout neglijans anpil dega. Depi jodi an, avèk Renel TV Promo, ou pral konn kòman pou w kapab itilize telefòn ou, Yo pral plis pridan. Lèw andan legliz pastè a di tout moun telefòn fèmen metel sou vibrasyon li ta mye ke w fèmen telefòn nan e paske yon bon mesaj e lè sa ke ou tande yon apèl de yon zanmi moute lè sa san pli tade e ou menm ki dizè telefòn ou leve ou pètible asanble a. Sa yo pa bon. Ann envite sa yo. Ou menm granmoun ki nan fwaye ki marye, konn kòman wap itilize telefòn. Si ke ou nan moman ou nan fwaye ansanm avèk mari ou, se pa nan moman pou bat pou kapab itilize telefòn vire tounen. Pètèt ou ka gen yon moun ki mande w nimewo telefòn, di bon kiyès moun li ye. Ala mnike ou gen mari, map ban nou konsèy sa. Jèn, marye, jèn, gen nan relasyon, depi ou di moun nan ou gen madanm ou gen mennaj ou, evite chanje nimewo telefòn. Depi ou nan chanje nimewo telefòn, tout bagay pral fè. Menm si moun nan ap ba w Bondye san konfese, l ap ba w syèl la, l ap ba w menm levanjil tou, sa pral vire. Moun sa pwofite de feblès ou Poul toujou baw konsèy epi toujou pale avè w u konn sa lap chèche byen detèmine. Alò evite veye ki le telefòn ala menm ke ou gen yon relasyon ak madanm ou ak mennaj ou. Sa fè anpil dega anpil anpil. Ou menm kap tande. Ou menm granmoun tou evite lage telefòn veye tounen nan men timoun yo. Fòk nou vizite timoun yo. Dè fwa nou lage telefòn nan men timoun yo, yo sou tout rezo sosyo yo sou Instagram, yo sou Napchat, jan ou di l lan, y ap tèks, y ap pòste kò yo. Li pa bon! Ala minwi ke w fè sa, pa janm fè yon zanmi konfyans, vrèman, li pataje videyo sa, li pataje foto sa. Wou menm ki pa on nipot moun yo pou pou sa w pa ye. Siveye timoun yo lè yo ant nan kay la, lè nou ba yo telefòn nan pou yo ka tande mizik, pou yo ka jwe game, siveye yo, m kwè ke se yon bon bagay, pa vre? Wi, se yon bon konsèy pou tout, pou tout jèn kounye a. Paske se pandan plizyè fwa m ap gade de seri de jèn ki gen dwa gen telefòn nan nan men yo san rann kont, yo fè foto yo, yo voye bay zanmi, epi zanmi sa ki son zanmi ki se yon zanmi ki yon ti jan mal edike, li gen dwa pran foto a li pibliye li, se yon pwoblèm, siveye timoun yo de jan de pwogram, jan de bagay yap gade sou telefòn yo. Siveye timoun yo mezanmi. Pawòl la di, bouch granmoun santi pa li pa santi. Konsèy yo bon pou nou tande, pou nou aprann koute tande. Paske twòp fwaye kraze, twòp relasyon kraze, legliz divize, papò jan ke nap itilize telefòn yo mal. Dèfwa nou pran lòt mesaj nou transfere pa lòt pou n fè zen, pou n bouyi zen. Dèfwa ou menm fi ki renmen fè foto kò ou, yo rele foto sa, yo menm mesye yo rele foto sa yo foto seksi. Foto sexy, Moun nan gen mennaj li fè foto sexy pou li poul voye Pandan se tan li byen menm li menm byen ak mennaj ou menm lè relasyon kraze ou pral di ou pa gen chans ou pral mande Bondye sa ou pou fè ebyen se lè ke ou pèdi tout relasyon avèk mari ou relasyon ou pral mande Bondye kisa ou fè wap peye lè sa Bondye pral di li pa yon epav pa vre paske li te baw yon bon konpay Ou menm ou pa pran swen de konpay sa a parapò de mal edikasyon, parapò de mal fason ou itilize telefòn yo anpil dega fèt epi gen de konsèy mwen menm map ban nou tou toujou trè trè obeyisan trè toleran gason ou menm fi nan relasyon ou depi yon fi pa respekte mari lè lap pale ansanm avè li gen anpil dega ki ka fèt. Depi mariw diw non pou on bagay gen anpil dega ki ka fèt. Ou menm gason tou, apranl nan koute tande madanm ou paske ou bezwen yon bòn relasyon pou pli long. Ou paka ap pase a goch a dwat. Se vre nou konnen gason nou yo nou fè esperyans, men ou menm fi, pa janm di ou pwal fè èy pou èy ou pwal fè esperyans paske Gen anpil malè kap plante sou ou. E avan ke nou kitew la, mwen pa konnen si w gen yon lòt bagay ou te kapab ajoute pa rapò de tout sa nou pale an a jèn yo.
Bon wi, sa nou ta konseye jèn yo, itilize telefòn nan sitou lè nou gen gran bezwen, pa itilize l nenpòt kòman, e nap konseye a paran yo tou lè nou bay timoun yo telefòn, Pa ba yo gwo telefòn, ba yo ti telefòn pou an ka ou yo ta gen yon bezwen nan lari, yo ta bezwen rele nou, ba yo l pou yo ka itilize nan sans sa. Kontinye fè edikasyon timoun yo, kontinye voye yo lekòl, se byen, se sa lavi. Ebyen se sa lavi nou di mèsi a Marinade Esquinel ki pote konsèy pal, pwendvi pal, sa fèm plezi pou m te kapab la ansanm avèk ou. Kontinye konsa manaj Ginel ou menm kap tande nou toujou swiv nou lè nou voye yon video pa diw abòne deja ou ka toujou jèm kite yon kòmantè epi toujou li video pou nou paske nou gen yon rèv pou nou kapab reyalize anvan 2021 an rantre menm nan kòmansman 2021 an menm fò nou reyalize rèv sa abòne like kòmante patajel avèk zanmiw se te yon mesaj. Renel TV promo ki se referans pou tout bezwen ou yo. Ebyen pa bliye ret toujou branche pou yon lòt emisyon. Tchaw tchaw Bondye beni w. Ebyen kisa wap di moun yo epi nap di yo pataje. Abòne, like epi kite kòmantè w. Ebyen si w te renmen videyo sa ak tout bèl konsèy sa yo abòne, Like epi pataje l. Se te yon mesaj Renel TV promo.